Mwen menm se Fednel Rousseau, jodi an m vini pou m temwanye grandè Bondye a travè listwa de lavi mwen. Kote m soti, kote ke mwen rive, e ou menm kap travèse yon moman difisil, lè w ap tande temwanyaj sa, ou kapab pran kouraj. pou w pa detwi lavi w. Pou w pa detwi lavi w, pou yon lòt pa detwi lavi l, ou va temwanye tou tout kote w pase, pou yon lòt ka temwanye tou tout kote l pase. Lendi maten 5 oktòb 1991, twazyèm seksyon Mòl Sen Nikola nan yon ti zòn ki rele Kòt de Fè. Se la manman m te akouche m, a uitè nan maten pandan tout timoun t ap ale lekòl. Li te difisil, li te di. Rezon k te fè se te nan raje a l te fè m anba pye mango a, se paske depi lè l te ansent, Li di se la pou l te akouche m paske la te gon frechè. Lavi m te kòmanse difisil depi nan akouchman an. Depi nan akouchman an, koulèv te kòmanse bat manman m anba raje a. E se la kou a te kòmanse fè m santi ke lavi m pa ta pral fasil sou latè. Katòz mwa apre m fin fèt, manman m te kòmanse ban m tete, te gen lavi. Li te kòmanse ban m te chak maten, dodine m chak fwa m ap kriye, pou ke l te fè m fè yon elevasyon, pou ke l te kab grandi m nan pla men li. E papa m te gen lòt chwa nan moman an, se te al jwenn yon lòt fanm pou l te gwòs li, pandan m te gen katòz mwa sou latè. E se la jalouzi t ap al kòmanse, manman m te chwazi jete m anba yon pon nan Kafou Jan Rabèl, nan depatman Nòdwès. Moun te reyini, ou konn jan pèp ayisyen renmen zen, tout moun te kòmanse reyini ap chèche konnen timoun sa pit kiyès li ye. Leta te kòmanse fouwe bouch e se la grann mwen tou ta pral vin konnen se pitit papa m te gen avèk manman m, jalouzi te koz ke li te jete l. Paske pandan m te gen 14 mwa, papa m t al gwòs yon lòt fanm nan vil Gonayiv, li te jete m. Grann-man te pran m, li te kòmanse leve m, edike m, e te menm voye m lekòl tou jiska rive uitan. Lè m gen nevan, grann mwen vin tonbe mouri, m sanzabri. Manman m te jete m, papa m poko janm rekonèt mwen depi lè m tibebe. Lè m gen nevan, grann mwen mouri, pakèt fanmi sot Pòtoprens pou vin chante antèman grann mwen nan mitan vil Jan Rabèl. E se la m pral kwaze avèk yon matant mwen ki te renmen jan m te fonksyone, obeyisans mwen ak sajès mwen, li te pran m antre avèk mwen nan vil Gonayiv. E se la ke m pral kòmanse konprann koulè lavi, dòmi ta, leve bonè, jete fatra, pran kalòt, pran kout mòp, pran kout chodyè, pran kout kivèt, lè w fin pase twal mouye a li pa byen pase l, anpil kalòt ta bal fò w repase l. Ou menm k ap tande m nan moman sa, ou poko menm fin tande l voye temwanyaj sa ba yon lòt moun pou l ka kòmanse pran kouraj nan difikilte pa l la. Lavi m te kòmanse san sans, lavi m te kòmanse san valè. Lè m gade m pa p byen viv, m te chwazi retounen ale lakay mwen andeyò pou m al viv avèk zansèt mwen yo, avèk frè mwen yo. Matant sa ki te pran m t al avè m Gonayiv la, lè m vin ale l pase nenpòt senk, sis, sèt timoun. Men chak timoun li pase pa t ka rete paske yo te vòlè. Li te chwazi retounen voye chèche m ankò. Lè m retounen vin lakay li, li te kòmanse pi di pou mwen. M te panse te gen yon amelyorasyon, lavi te kòmanse vin pi di. Dlo ja n vin pase Gonayiv, epi nou antre Pòtoprens, e se la lanfè m te kòmanse pral kontinye. Frè m, sè m k ap tande m, k ap travèse yon moman difisil nan moman, lavi m pa t gen sans, lavi m pa t gen valè, lavi m te inyore. Nan vil Pòtoprens, nan Dèlma 31, devan legliz Su Le Roche, se la ke m te abite. Chak swa pou m ap antre a 8 è lè m ap sot lekòl, chak maten se mwen k pou leve pi bonè e se mwen k te pou al kouche pi ta. 12 janvye 2010, Ayiti sekwe tranbleman de tè pase, mwen fè 5 jou anba kay. Beton, nan Dèlma 31 nan yon restoran ke fanmi mwen yo te genyen. Pye m te kase, yo t ap al koupe pye a, men apre anpil diskisyon, pye a pa t arive koupe. Lè m te kòmanse bon, lavi difisil t ap al kontinye pou mwen pi rèd, paske m te nan lari, e se la tou ke m te kòmanse pral retwouve m apati de 2011. M t ap al kòmanse wè kòman moun ap viv, moun ap viv tankou moun. E m pral kòmanse revòlte, san m pa t konn joure, san m pa t konn fè kont. M te kòmanse di m pa ka ret ankò, Abraram di sètase. M pap ba w manti, m te kòmanse zye kale. M te kòmanse ke wè kote ke m ap viv la, m pa ka viv ankò. M raple ke m sot lekòl nan on lendi konsa, li te fè uit è di swa, lè m vini matant mwen di m al jete fatra yo, mwen di matant n ap kite yo pou demen maten. E se menm la gèlè te gon kou k te prepare pou mwen, li pran tout rad mwen l voye nan lari. Depi lè sa menm. Mwen ranmase rad mwen yo, m pa t gen yon fanmi ki te pou te resevwa m. M pa t gen yon kote pou m t ale, m pa t gen yon kote pou m te rantre. M te ale devan komisarya Dèlma 33, Fò Dimanch, e se la ke m te pase dezan senk mwa. M pa t ka kontinye lekòl paske m pa t gen yon moun ki pou te peye l pou mwen, paske matant la k pou te peye l. Chak maten m nan legliz Sou Lewoche, m al legliz, chak swa m al dòmi devan komisarya anba pye lila yo pou menm ki te konnen l nan dat sa. Chak maten m sou le woche m ap siye vit machin pastè yo. Se pa siye vit machin pastè yo ki te enpòtan pou mwen, men se te yon chèche yon relasyon pou ke m te ka soti nan sa m ye a. Si w t ap chèche yon jèn gason k ap al achte manje pou polisye yo, al achte dlo, al achte pate pou yo, 2011, 2012, se te mwen menm. E se la Bondye t ap al fè wout, Pandan map siye vit machin yo, m ta pral tonbe sou vit machin pastè Gary Sentubè nan legliz Sur le Rocher. Li te rale m mete pi prè li, li te poze m kesyon, pitit kiyès ou ye, kote ou sòti, pou m tap rakonte l, mwen se yon pitit jete, paske nan moman m te gen 14 mwa, manman m te jete m paske l tap fè jalouzi, papa m te gwòs yon lòt fi nan vil Gonayiv. Listwa m te sekwe l, listwa m te sakaje l, li mande m kòman w al lekòl, kòman ou manje, kòman ou bwè, mwen esplike l tout bagay, sou ale devan komisarya Fò Dimanch lan, Devan an mesye yo mete pil vye moto yo, se la wap jwenn mwen gen yon vye valiz ki te plen rad mwen. Li te pranm, li te chwazi kontinye wout la avèm malgre m pa yon pèsòn. Ou menm malgre m poko fin temwanye, pandan wap tande temwanyaj sa ou mèt pran kouraj, pandan wap tande listwa di sa, difisil sa, ou mèt pran kouraj. Li te kontinye avèm, li te kontinye metem lekòl, m te kontinye lekòl mwen. Lèm fini ekòl klasik, li fourem nan lekòl pwofesyonèl ki se Théologie Cross to Light. Rezon k fè m te etidye Kòstulay, se paske l te vle chwazi se blan k pou te fòme m pou m te ka moun demen. Chak kote m rive m anvi di w kontinye tande menm temwanyaj sa a pou lavi w pa panse ke ou s on aksidan. Lavi w pa depann de tèt ou, lavi w pa depann de kote ou sòti, lavi w pa depann de moun k ap gade w yo. M te kontinye etid mwen nan kominikasyon paske m te pale avè l ke m te renmen radyo-televizyon kòm jounalism. Li kontinye m te pran jesyon, administrasyon. M te kontinye pèsiste, m ap kontinye mete bèt nan lespri mwen. Se sa k fè jodi a pou w reyisi fò w etidye yon bagay pandan ke m ap di w temwanyaj sa ki se lavi mwen. M te kontinye etid mwen lè m fin travèse etap sa yo. Ou menm k ap tande m, ou menm k ap viv, ou menm k ap pataje, ou menm k ap konprann lavi pa yon aksidan pou ou menm. Lavi m te pèdi sans, lavi m te pèdi gou. Lavi m te pèdi koulè, m te panse m pa t gen fanmi. Depi lè m fin antre nan teyoloji, Bondye pral ban m yon lòt fanmi, yon kò pastoral nan Cross to Light Ministry. Apre sa, m te kontinye avanse, Bondye pral inogire m, Bondye pral plante m kòm yon pastè nan Onavil. Li pral marye m nan 2017, 28 septanm. E se la tou mwen pral retounen rankontre avèk manman m lè m pral marye, 2017. E pa fòt pa l, se pa t fòt papa m. men se te lavi a ki te vin pou trase pou mwen konsa mwen avè l pral rekonekte ankò lè m pral marye a laj de 25 an e se aprè m fin marye tou premye pitit mwen pral fèt byen dezyèm pitit mwen pral gen pwoblèm pou l te twalèt li pral vin twalèt bò vant li pral fè operasyon vwayaje e Bondye ba l lavi malgre l t ap twalèt bò vant Bondye gran Bondye fidèl pa touye tèt ou pou lavi di. Pa touye tèt ou pou lamizè, pa touye tèt ou pou fwaye ou k an detrès, pa touye tèt ou pou vwazinaj, pou pèsekisyon, dlo nan zye, maladi, pwoblèm, lavi chè, imilyasyon, pèsekisyon familyal, ou pa ka fè pitit, ou poko janm ka marye. Pa dekouraje, Bondye gon plan sou lavi ou, ou menm k ap tande m. Aprè temwanyaj sa si w te vle touye tèt ou, Se pou kanpe pou di wi gen Bondye, mwen menm gon espwa pou mwen demen. Lavi m pral bèl, li pral ban m de pitit, madanm, yon ministè, yon pèp pou m jere. Jodi a m pa bezwen di w kisa Bondye fè, men si m ka temwanye se ke li fè anpil bagay. Ou menm k ap tande m nan lopital, ou menm k ap tande m nan prizon, ou menm k ap viv kay yon moun, ou menm ki nan yon moman difisil, fwaye w an detrès, ou menm ki pa janm ka dòmi, k ap dòmi ta, leve bonè, lavi gen sans pou ou. Ou gen yon Bondye k ka delivre w. Kontinye pataje temwanyaj sa tout kote ou pase pou ka ankouraje. Telechaje l, pran l, voye l bay zanmi w, ou menm pastè, ou menm evanjelis, ou menm lidè lòt legliz k ap tande, ou menm animatè radyo, ou menm administratè radyo k ap tande. Pran temwanyaj sa, pataje l. E jodi a tou, tout legliz ki prè pou ke m al temwanye grandè Bondye. Ou menm ki gen yon moun nan legliz ou petèt ki dekouraje, Temwanyaj mwen ka fè l leve kanpe a lavi. Rele mwen, antre an kontak avèk mwen pou ke temwanyaj yo kontinye pale, kontinye fè wout, paske gen moun ki nan yon sitiyasyon maten an la, gen moun ki nan yon sitiyasyon jodi a la, gen moun ki nan yon sitiyasyon pandan w ap tande temwanyaj Fednel Rousseau a, ou ka vle detwi lavi w. Men apre temwanyaj sa ke m pral ba w nan legliz la, apre temwanyaj sa ke w ap tande sou rezo sosyo, nan radyo a, kèlkeswa kote ou ye, men temwanyaj sa ka pran w de lamò.